Salut la fami jodi a nou kontan antre lakay ou pou nou pote yon bon enfòmasyon pou ou sou yon jèn aktè, yon jèn talan, yon jèn youtubè ke nou tout konnen e kap fè koze sou youtube lan. Donk e jis avan nou ale pi lwen e nap mande ou pou kapab abòne avèk chanèl la si ou potko fè sa e kite yon kòmantè Like pou kapab sipote travay nap fè a medam mesye e jèn talan sa nap palo de li a jèn youtubè sa jèn aktè sa ke nou tout konnen an se Dalanso Philippe Dalanso Philippe son jèn aktè nou konnen kap fè koze su youtube la yon jèn aktè ki trè ekstraòdinè ki trè pèfòman yon aktè ki trè efikas nan travay lap fè yo Donk medam mesye gen anpil moun ki pat konnen nan ki ane jèn aktè sa fèt Dalanso Philippe nou konnen ki se MK misye li menm li fèt nan yon ane ki se ane 1996 nan depatman latibonit ke anpil moun konnen depatman sa kounya aktyèlman nou konnen MK se yon jèn aktè kap evolye nan Pò o prens e anplis e pandan nap pale la misye li menm e li sendomeng lap fè koze e nou konnen MK se yon jèn youtubè e misye genyen 3 plak donè 3 plak donè ki se 3 plak youtube jan nou tout konnenl lan anplis sou 3 chanèl diferan e MK li menm Gen plis pase 100 mil abòne sou chanèl sou youtube sa vle di 100 mil abòne si ke nou ta melanje 3 chanèl MK yo ansanb donk wap jwenn nan plis pase 100 mil abòne e MK li menm son nèg kap fè koze sou youtube la e avèk feyton li yo misye son nèg ki vrèman vrèman efikas yon nèg ki vrèman konn travay yon nèg ki kap fè koze e MK nou konnen li gen de feyton ki vrèman rive sou piblik la e ki vrèman chalere feyton ki ap fè koze feyton kap fè bagay e nou konnen feyton sa yo e nou kapab site kèk si pa egzanp nou ta pran li dominem li dominem son feyton ki vrèman efikas yon feyton ki vrèman rive sou piblik la e son feyton ki mennen moun a. Al reflechi. E ankò si n ta pran yon lòt feyton ankò nou konnen MK fè e ki se fausse alerte, fausse alerte feyton sa vrèman ekstraòdinè e feyton sa e kap fè koze e ankò si nou ta pran yo dejwe m mezanmi. Feyton sa yon feyton ki fèk ap lage depi nan kòmansman feyton an jis kote li ye nan moman nap pale avèw la la se yon feyton kap fè koze nou gentan wè feyton sa li sanble avèk de reyalite moun kap viv nan zòn kote nou soti yo pafwa gen de moun nap gade nan zòn kote nou soti yo e nou wè Se de moun kòmsi yo dejwe pa rapò avèk jan li konpòte l nan kominote n ap viv yo. E se feyton sa yo ki gen de reyalite, feyton yo k ap mache sou moun, feyton ki montre moun a reflechi e medam mesye nou konnen MK sa li menm se yon jèn aktè, yon jèn talan k ap fè koze, misye tèlman vrèman bon e jis avan nou konnen MK li menm E avan li te nan antre nan sinema sa son nèg ki te renmen ekri pwezi tou e li te konn ap fè teyat donk sa ki rann misye vin plis efikas nan travay li yo donk mèdam mesye se konsa nou mete yon fen avèk videyo nou donk videyo nou pou jodi a e nap mande w ou menm ankò ki sou chanèl la ki potko abòne e ki potko like. ki potko fè yon kòmantè tou pwofite fè sa pandan w fin gade videyo sa pou w kapab sipòte nou e pou w montre ke ou renmen travay n ap fè a pataje l sou tout gwoup mèsi e rete branche pou yon pwochèn videyo.